Semèn dènyè nou t ap etidye yon trè bèl leson ki te gen yon tit konsa, Esdras e Neyemi. Esdras e Neyemi, pou n pa di, se tit kesyonè. Tit kesyonè a se Esdras e Neyemi. Ebyen, li te kòmanse avèk leson 1. Leson 1 nan ki te gen yon tit kon sa, Done du sans a listwa Zorobabel e Esdras. Se yon istwa ki vreman bèl e ki gran, ki gen anpil, anpil Enpòtans devan zye Bondye. Se yon istwa mwen menm mwen renmen anpil. Vèsè a morize a ki di konsa. E si pal.

du temp de Letènèl, enben Letènèl te bay opòtinite pou temp li li menm li te rebati. Ebyen apre lesklavaj du pèp d'Israyèl, nou konnen Israël li vrèman grand, pèp la te divès kote. Pèp la te divès kote.

e dekonstwi e pou n pa di peyi Israël lan te mete pèp lan an an esklavaj e men pèp la te nan dezolasyon. Aprè tout nou konnen yon istwa ki vreman long, aprè tout detou ki te fin fèt, e byen Bondye li menm li pat kite pèp li a nan tèl opòtinite parèy, li te ba yo yon opòtinite pou kapab rekonstwi rekonstwi tanp Israël. Ebyen, men frè e sè, Bondye bay itilize yon sanm de wa pwisan pou w kapab kondwi nasyon nan vè le bon pò. Wa Siris, wa Siris, li te gen yon ansanm de jeyan gason ansanm avèk li, yo te mete yon ansanm de lwa, di mwen se de prensip pou rekonstriksyon tanp Disrayèl. Primabò, ann konnen, Bondye te bay. te gen yon dèle ki te la pou rekonstriksyon tanp d'Israël. Dèle a se te 70 lane, pou n pa di 70 semèn, pou rekonstriksyon tanp d'Israël. Ebyen, tout dèt ou ki ta fèt, ou di mwen, tout ale menen vini ki ta fèt, tanp lan li menm li pat fin rive konstwi. te vin gen yon blokis nan rekonstriksyon tanp Israël la. Ebyen, konstriksyon an li te kanpe. N ap poze yon kesyon, ki sa k te pèmèt konstriksyon e tanp Jerizalèm nan li menm li te kanpe? Nou konnen nasyon Israël se te yon nasyon ki te vreman pwisans pa apwa avèk. Nou konnen bon Dieu te chwazi pèp sa. E son pèp ki vreman vreman pwisans. E byen le peyi vwazen yo te jalou pou ki sa? Paske yo te konnen pèp Israël la, oudimwens nasyon Israël la tap tounen avèk tout pwisans li pou te kapab renye an sèten tan. Ebyen Bondye li menm li itilize menm e wa de pès sa ki se wa de depi katni sa te fin pase, se te Atasèzès ki te, ki t ap gouvène nan moman e konstriksyon an te kanpe a, te gen yon ansanm de, kòman n kapab di sa, ansanm de li, e, e, e, kontra ki te siyen pou tanp sa li menm li te konstwi, li te rekonstwi.

chwazi ou di mwen s ki te vin etidye la pawòl de Dye, Bondye te itilize wa sa yo pou te ekri ansanm de dekrè pou tanp Izrayèl la li menm li te kapab konstwi. Men dapre tout chirepit, tout sa ke yo te gen, yo te kontribye ansanm lajan, lò, ebyen malgre tout bagay tanp Izrayèl la li te arive konstwi. Tanp la te arive konstwi apre sa yo te fè tout ansanm de sakrifis, yo te fè fèt, yo te inogire tanp sa. Ebyen apre inogirasyon, tout moun ap mete kò yo oprè pou yo vini dirijan ou di mwens renye nan sou pè e nan mitan nasyon sa, pou n pa di nan nan tanp Bondye an. Ebyen, Bondye li menm li te deja chwazi pitit li ki se Esdras. Esdras se yon jèn ki etidye anpil lapawòl de Dye. Li t ap etidye lapawòl de Dye avèk anpil frakas. L ap etidye lapawòl de Dye. Ebyen, Bondye te itilize li li menm e Neyemi pou yo te kapab mennen pèp li avè le bon pò. Ebyen, wa Atasasèzè, li te itili, li te ekri lèt avèk, yon lèt avèk Neyemi, pou n pa di Esdras, li te fè Esdras konnen kòman pou li kondui pèp Israël la, daprè tout mati yo te sot pase dan esklavitid, ebyen li te fè yo pirifye yon fason pou yo kapab sèvi Bondye, pou yo te kapab mennen vi yo de de bon pò. Ebyen tout sa yo te fè yo te vin. Yo te vin obsève Bondye avèk yon kè sensè e avèk senserite. Apre inogirasyon an, yo te pran de belye, yo te ofri de sakrifis fete, se yon jwa ki te nan kè yo, yo t ap viv avèk kontantman. Nou wè,

etidye la pawòl de Dye pou yo kapab grandi espirityèlman. Si nou pa etidye, nou kwè ke nou pap konnen plis. Si ou vle konnen plis, etidye la pawòl de Dye. Nou kwè, konsa, nou kapab gen yon. Nou kapab fò menm jan avèk Neyemi li menm. Li fò, li etidye lapawòl de Dye konsa. L ap travay, li t ap travay avèk tout fòs li, avèk tout talan l. Li fè tout rechèch pou li kapab, pou li te kapab mennen pèp la o pò de Jire.